Yo, men mwen men m sezi. Franchman, chinwa, mèsi, mèsi. E dezyèm pati, dezyèm pati ipi a, nou gen, nou gen trak nou. Kote m pral pale a chak grenn nan nou e mizik la se pou chak grenn nan nou tande chak jou pou nou tande pou nou dòmi avèl e pou nou konnen kisa nou fè pou mwen e pou nou konnen kijan m renmen nou e kijan nou sou kèm e nou ka konstate sa nou pral pale de sa talè. Trant mil chinwa byen rapid. Trant mil epi nap komanse pale. Nou pral pale de pwojè yo. E nou pral pale a Will. Nou pral pale a BIC. E Vanessa. Epi nou pral fè ti pale tou antre nou, antre foumi. Son bagay ant foumi kap fèt jodi a. Nou gen kominote pa nou nou menm. Vennset. Mesye dam. Jan ta tann nou, ta tann nou ti tan, ta tann nou.

M espere jodi a m pa vin M espere m sonje bagay yo Kòman pou m rele Kòman pou m Bon nou la tou n ap esplike m

Kap gade jeneral yo la e yap bwè ti baba pou yo epi yap enjoy. Vent nèf mil nèf san trant mil. Mesye e pa fòt mwen non, non e pa mwen non, yo pral di e robo wi. Yo Yeah chinwa an kòmanse pale. E Nou ka konstate E atant la te long, atant la te long, li te trè long, 1 an, jou pou jou, dat pou dat. E, enben, pandan 1 an sa, m pa t chita, m pa t ap dòmi, ou konprann, m t ap travay pou nou. E m fè 10 trak pou nou, 10 trak, an n di 8, yon entwo, yon outro, e m divize l an 2. Kote ke m pral ba nou yon premye pati. Premye pati a se pou sa a n ap gade la a. Humm! Se pou sa a n ap gade la a. Dorenavan, nou gen pwòp mak pa nou. Nou pa nan, nou pa nan met bagay moun, nan fè designer bagay. Nou pa nan met bagay sa yo ankò. Nou gen idantite nou kounye a. Yo pral idantifye nou. Ou konprann? Pye nou ka nenpòt sa l ye a ye men anlè a, tèt la, mayo a dorenavan l ap foumi. E twazyèm epizòd la ap tou sòti a lenk Sit la pou nou ka pre-order. Ap gen kepi e nap gen kepi, nap gen kepi, nap gen chapo e nap gen oudi, nap gen de pyès konsa ki pral fèt an edisyon limite kote ke lap gen foumi devan epi moun ki order a ap gen nonn dèyè. Nou pa fè anpil nan pyès sa yo, se bagay ki pou fredi. E m panse se pou moun ki nan dyaspora. E nou ka fè Roody tou konsa. N ap fè Roody konsa. Kote nou pral mete, nou pral mete e nou ka fè yon, an n di yon, m pa konn konbyen pyès n ap fè. Selon konbyen nou òdè, n ap gen foumi an devan epi non nou dèyè. N ap òdè epi n voye non nou. N ap jwenn tout esplikasyon lè sit la pare. N ap jwenn tout bagay, n ap jwenn tout esplikasyon pou nou òdè pa nou an. Nap just voye non nou epi esplikasyon yo ap tou la ap tou la tout bagay ap senp nap fè yon jan pou l lojik epi pou chak moun ka order pa yo a epi apre live sa m espere kounya nou okouran poukisa nou wè ti foumi an nan kòmansman tout video kounya la m vle wè tout profil chinwa yo idantifye nou sou entènèt la tout profil ti foumi an dorenavan e apre live la tou nap tou wè pa m nan chanje foumi. pou n idantifye nou. E nou pral fè yon brèf, yon brèf sou kesyon e koudeta. An n fè yon brèf pase paske m pa t prevwa pou m vin pale de sa. E m se yon nèg ki planifye afè m, lè m ap fè afè m planifye l. E si m pa gen tan planifye l, nou p ap wè m la. Si tout bagay mwen pa pare, nou p ap wè l la. E m kwè nou konn sa tou. e li pat prevwa pou m te pale de sa jodi a, men ann fè yon brèf ti pale de li. E koudeta, koudeta se, nou mande m yon bagay, nou di m fè yon bagay ke m fè deja. N ap mande m fè yon bagay ke m fè deja ki se padone, m padone tout moun. Ke ou ta fè m, ke ou pa ta fè m, ke pandan m t ap soufri a ou pa t ekri m, e ke ou pat la, ke ou te la. m padone w. E menm moun ki tap fè m nan si lap gade m la jodi a, m padone w. E m renmen w. M renmen w. Ou konprann? E sof ke m m te nan yon moman difisil kote ke m tap soufri de soufrans ke m pa swete sou mwen, m rete apa. Ou konprann? E son bagay m pa menm.

Kote m ta di w pou youn nan mousketè yo ta di yo kenbe la anfòm e oubyen menm yo a m tap sifi tap sifi pou mwen ta di yo kòman w ye ou anfòm kenbe la e m wè w ap soufri e kenbe la menm sa nan moman m te bezwen nan l ta fè m plezi. Ou konprann? Li tap fè m plezi, li tap fè m trè trè trè trè trè plezi e li tap ankouraje m kenbe. Men m pat jwenn li jan m di nou an. Kounya la si w di m li pa janm two ta pou w padone, m ap di w m fè l deja. M padone tout moun, m pa kenbe pèsonn sou kè m, m padone tout moun e nan moman an gen dwa gen, m pa konnen, te gen dwa gen yon bagay ki fè ke yo pat ekri, m pa konnen. Ou pa konprann? M pa konnen. Paske ki se te avan, ki se te apre, e ki se pandan m ap pale avè w la, pa gen, m pa jwenn on tèks, on mesaj pou di yo, ou anfòm, kenbe la. Okontrè, lè m kòmanse fè ti ale mye, lè m monte sou entènèt la, se menm mousketè sa yo n ap pale a ki m wè ki ap ajoute sou pèn mwen. nan mizik ke yap fè, nan pwopo ke yap di oubyen eksetera. E men menm mwen te ret nan mwen menm mwen mpa pale paske mpanse pa pale a se tap pi bon desizyon an paske moun pat bezwen konnen ke yo pat ekrim, yo pat menm voye yon ti mesaj dankourajman oubyen pou ankourajem kenbe nan kisa mte ye a. Anyen. Moun pat bezwen konn bagay konsa men kòm yo metem nan pozisyon poum pale jodia moblije fon ti rale sou li ke mpa pral rete twòp Men janm di nou an, m padone tout moun. M padone tout moun. E si w di m m padone, wi, m fè l deja. M padone tout moun, m pa kenbe pèsonn sou kè m. E ke ou te, ou pa t ekri m, frè m. E ke ou pa t la pou mwen, ke ou te nenpòt sa l te ye a. M padone. E m renmen tout moun. M renmen tout moun. E fè lapè a son gwo mo. Pardon. Pase si w di m fè lapè, se ke m te nan gè. M pa t nan gè a pèsonn. M pa t nan gè a pèsonn. Ou pa ka di m fè lapè. La ankò, fè lapè a son gwo mo. Ou konprann? M pa t nan gè a youn ladan yo. E yo tout konn sa. Yo pa ka di m fè lapè. Si w di m fè lapè, m ap di w mo sa twò gwo. Paske m pa t nan gè a pèsòn. E nou ka wè sa tou. M pa janm nan vin melanje m nan anyen moun. Ou fè a fò, w ap fè siksè. Tant mieux. Ou pa fè siksè, enben al repanse, revini. Sa pa gade Wendy. E pa gen moun la t ka di yo janm wè Wendy nan afè moun. Jodi a fè 1 an, 1 an kèlke jou, 3 nou le konbyen jodi a 9, 1 an 6 jou, se dezyèm live m ap fè. Ou pa janm wè m monte m fè yon tweet pou m di a sa w fè a pa bon. Ou byen ee, aa bagay misye aa misye te ka fè mye. Ou byen ee, tèl bagay fè tèl jan non. M ap redi l ankò, m konn kisa yon atis parèy mwen sibi pou l fè yon pwojè. M konn ki nwit, m konn ki lajan l depanse, m konn ki sakrifis li fè, m konn ki tan l pran pou l panse, pou l ekri. M konn tout. So m pa ta ka vin monte lè yon moun sòti yon bagay e m konn ki enfliyans mwen genyen, fè yon tweet ap detwi travay yon kolèg mwen. M pa ka fè l. M pa ka fè l. E si nou di m ap pwofite de sa k te rive m nan Pou moun renmen m, m panse si m ta pwofite de li, ann serye ti mesye, si m ta pwofite de li, m ta p tounen, m ta p al esplike ki soufrans, m pa ka p pale, m pa ka p pale pou, pou, m ta p al esplike ki soufrans mwen nan mizik, m pa ta p retounen a Longvi, m pa ta p retounen a Longvi, m pa ta p retounen, nou te wè m te retounen ta p plenyen, non. E jiska prezan ke map pale avè w la map jwenn òf chak jou e pwomotè yo ka temwanye chak jou chak jou 6 chif e map repete l gade m nan je 6 chif e yo ka repete pou nou yo ka yo ka vin temwanye pou nou yo ka vin live epi temwanye pou nou 6 fòkinn chif 6 chif. Sim tap profite de li, m panse a nan moman map pale avè w la la, m tap gen 2 milyon sou account mwen. Paske m resevwa off pou toune, lèm retounen a longvi. M resevwa off a, yo! Si promotè yo vle yo ka vin temwanye. E Bigo ka temwanye, e Tony de Plug ka temwanye, e yon pwomotè ki Orlando ka temwanye, pwomotè Chili m bliye non misye ka temwanye, yo tout ka vin temwanye la 6 fucking chif. Sim tap pwofite de sak rivem nan, m tap. Milyonè. Nan lè nan moman map pale avèw la la m tap gen 2 milyon sou account mwen. Paske m tap vini, m konnen m gen yon pèp ki emosyonèl devanm, m tap vini, m tap vin rakonte pèn mwen la. M tap pran beat m vin rakonte pèn mwen, kisa m te sibi, ki soufrans mwen te sibi e e se de bagay ki revoltan. Soufri ki pou soufri se mwen ki te soufri. Se mwen ki te soufri. E m pa vin la pou m vin di, wi, m te fè si, m te fè sa, m te di si, m te da. Non. Sèl sa m konnen, m te malad, Bondye fè m geri. Mèsi Bondye. Mèsi Bondye. Men, afè e n ap di, wi, ou n di si, l pwofite de m. M pwofite de ki sa, mesye? Mizik mwen fè. Chak ennan m parèt. M fè ti pwojè m apre sa m antre tèt mwen. Epi m pwofite. Pandan ke m ap jwenn 2 pwopozisyon ki yow si m fè 10 konsa 10 milyonè. Epi tou m men mesye yon ti konsyans kanmenm. Nou di sa nou vle sou mwen. Sa nou vle, nou di tou. Wendy si e pa avè m nap pale. Chak jou yo fè yon space sou mwen, se pa avè m nap pale. Chak jou gen yon live sou mwen, se pa avè m nap pale. Nou di sa nou vle, nou pran soufrans mwen, malè sa k te rive m, nou banalize l, nou pase l anba pye, se pa avè m nap pale. Mè a mal. Si m ta pwofite de li mesye. An lojik. A sa map fè la. An pale. Pale avèm. Eeh se pale avèm. M tap gentan retounen sou sou m tap fè yon toune la m tap ranmase kòb e bwote m tap bwote lajan. Non objektif mwen se pa sa. E m pa ka kont volonte Bondye. Bondye m te Ayiti m fè 10 zan ap jwe. Ap fè tout sa m te ka fè nan. M fè tout deja. M jwe, m fè yi, m fè tout bagay nèt. Pa gen anyen m gen pou m fè ankò. Nan HMI sa la. M pa wè kisa sa m ka fè ankò. M pa wè l. Sa m te ka fè a pou mwen. M pa wè l non. M pa wè l. Pi gwo konsè k pa p janm egziste a. E li sèlman an. E m fè l deja, m fè l Leyogàn deja. E mande yo bwè. Mande yo bwè. M fè l Leyogàn deja. E foto yo la, videyo yo la, n ap wè yo. 8.000 moun. E lè sa m potko malad, m potko gen anyen. Men mwen tèt fè mal m pat gen. So afè nap di wi se paske wi sa te rive Wendy e pou sa e yo renmen Wendy konsa chak jou nou fon space nap plenyen bon nou poko plenyen ti mesye se granm maten sa nap plenyen granm maten sa sa m ko fè la eske nou rann nou kont m te m te m te anba m ba nou pwoblèm m pati e tout moun wè kijan m te ale tout moun wè kijan m te ale m ale E nan yon eta ki tout moun te wè. Sa vle di nan karyè m, stage sòti nan karyè m, sèl sa k rete se fè mizik. Afè mizik la sèlman moutre nou pa gen sa yo rele bòykotaj la sa pa egziste pou mwen. Gras a yo. Gras a yo. Sa pa egziste pou mwen afè boykote, nou pral boykote Wendy non. Ke map jwe, ke m pap jwe, ke ke nenpòt sa nou fè a. Boykotaj la pa egziste pou mwen. E gras a yo map toujou domine. Sèl solisyon nou gen, se bouche zòrèy yo, fè yon jan e sèl Bondye t ka fè sa. Bon nou wè ka nou. Se bouche zòrèy yo, nou pa gen pouvwa sa. Se tuye yo nou pa gen pouvwa sa. Bon diab voye je sou yo pou mwen. Pa ganyen nou ka fè ti mesye. E m pa anmède nou. E se tankou m son on moun ki ala retrèt menm. Tankou m ala retrèt m pa m pa m pa jwe m pa fè anyen. Se tankou m pap Yo menm mwen menm m pa konprann non dèfwa M fè 1 an M pa janm di anyen M pa janm pale M pa janm Apre sa m tounen M tounen ak yon pwojè Hey Ah mesye si Tout moun anraje Non mesye lè pa konsa mesye Si m fè 1 an m ba nou chan nou lib M ba nou chan nou lib M planifye M planifye Sòti dezyèm pwojè m 6 mwa alavans. M fin record epi m fè plan m. Map parèt tèl dat, map live tèl dat, epi sa ap sòti tèl dat ki se a twazyèm epizòd la. Epi boom m antre ti tèt mwen epi map push pou chinwa m yo al met chinwa al met ti foumi yo sou yo abiye an foumi e paske nou pap met mak moun ankò bay bay ti mayo sa la talè m pral prann la swa m bay yon moun li m pa konnen kiyès map fè kisa map fè kòman m pral fè. Jete sa di tenis men selman lap toujou designer bagay nou paka mete fom fè trip ap trip mesye fom fè ti trip tou fom fè ti trip tou yo e poum revini sou sam te ye a sou sijè m te ye a m swete tout nèg bòn chans dayè nan messi menm di nan messi nan baselòn Te gen Messi, Messi pa la ankò e m pa kwè Barcelone kraze. Ou konprann? So nèg m kwè nèg yo nèg yo pa menm bezwen m tou, yo pa bezwen m pou yo avanse. Yo pa bezwen m pou yo avanse. Se 2 nèg ke ki ki ki ki gen talan, ki chaje talan e ke m kwè nan yo tou. E bòn chans, bòn chans ti mesye. M swete nou bòn chans e jan m di nou an, ke nou te la pou mwen, ke nou pa t la pou mwen, m padone nou. Padonnen nou li pa janm twò ta tout moun ka fè erè e nou pa sou kèm m pa kenbe pèsòn sou kèm e m espere m espere nou fè siksè e m espere nou avanse byen e lè nap fè siksè a tou e map kontan map kontan menm si m pa la m pa la paske m pa yon nèg ki prezan e men an koulis lè m monte m gade m wè tout nèg ap fè siksè m kontan paske m konnen mwen menm nenpòt siksè yon nèg fè lè m parèt Bon Noël Noël nou pa bezwen m pa bezwen al menm fè djòlè menm Noël nou gade Noël e yè e banm revin sou pwojè a kounya chinwa e pwojè a fèt an 2 pati janm tap di nou an. E la nap jwenn 5 le 3 jwen si Dieu veut nap jwenn 5 track e se plis fi e fit e fit yo map lage map lage map lage track list la ann di swa demen si Dieu veut ou byen aprè demen e nap jwenn track list la nap konn ki nap konn fit yo e nap konn non projè a tou projè a pa rele longue vie e projè a ap pote non Bon lem lagel nap we. E deuxième partie a se kote m pral retire wave la. Se ba wen di ba ay wave ba ay. Ti janti ak pral la ti wen wen di nou renmen an, wen di nou bezwen. M pral kite ay top la pouse. Just kite ti ay top la pouse. Epi, m ap parèt. San yo pa t atann, san yo pa t konn ki lè, san Nan moman yo pa t atann, bon nou konn nou konn ki jan m parèt deja. Epi m ap parèt, epi men Didi, Traka, Traka pral vini nan dezyèm pati a, sa se pou fè nou plezi. M kwè m ka fè, m ka fè on, on videyo, on videyo paske m gen tan fè 3 epizòd sou, sou premye a. M panse si m fè an 2 pati pou nou, m pa kwè m ka, m ka al, al Se just, dezyèm pati a se just mizik pou nou enjoy, pou nou tande e pou nou retwouve Wendy nou an, nou renmen an paske se pa yon Wendy ke m pral fokis sou li, pou m pral pede fè mizik konsa paske nou pa bay tèt nou manti, nou wè nou wè e kòman, kòman bagay yo vin ye e enfliyans mwen an tou, m pa ka M pa ka aprann pou m ap, pou m ap, pou m nan takotak, pou m nan joure, pou m nan, la kounye a se lè pou m wè egzanp. Fò m pa, fò m pa aprann pou m ap fè bagay ke m t ap fè an 2016, 2015. Ou konprann? M pa ka al fè bagay m t ap fè an 2016, 2015. E, m gen 33 zan sou tèt mwen. Se lè pou m travay pou m ofri manman m yon bèl retrèt pou l wè li pa t pote m 9 mwa nan vant pou anyen ou konprann e m pa ka gaspiye l nan fè takotak nan fè bif nan al goumen a nèg e Nan men mwen menm mwen tap bat tèt mwen si m ta wè m pran tan m pou m antre nan bouf pou m ap ekri fè panse m pou m ap ekri pou m al reponn nèg chak segond mwen nan bouf m ap reponn nèg waww yo tap ri m anpil ti mesye yo tap ri m anpil anpil anpil non kounya la se moman pou m pou m pou m ki fè n ap fè sa n ap fè yo la se paske nou pa boule etap se granmoun n ap granmoun ti mesye. Chaje egzanp devan nou la. Yo tout la. Yo tout la. E yo tout tap mennen menm jan avè nou. Kisa yo fè? Kote yo? Non biznis kote t menm gen lajan menm vrèman. Si w pa met may pou fè l, ou pap ka fè l. Jan ou panse a 33 zan daj. Ti rès tan m gen pou m fè a avè jan karyè m restren an la a nou panse se gaspiye m pral gaspiye l nan fè bif tak o tak avè nou non non sorry ti mesye m pap ka rann nou sèvis sa a vre e si m ta al fè l tou m kwè menm chinwa yo t ap kale m yo t ap bat mwen anpil e si m fè l tou se paske m pa renmen tèt mwen. M pa, m pa respekte, ni m pa apresye, ni m pa, m pa, m pa. E ap gen chapo, kepi, e n ap kòmanse avè 5 pwodui e sit la ap, ap prè a twazyèm epizòd la janm di nou an l ap sòti a tout lèk lan s on mizik ki fèt spesyalman s on videyo ki fèt spesyalman pou sa.

Kite nou fè bagay nou kap fèl la nan moman an e nou wèl. Nou wèl nou mèt fè sa nou vle. Fè sa nou vle. Foumilye nan moman an. Foumilye nan moman an. E banm pale, banm pale avè chak grenn moun 44 mil. E 44 mil e menm si pa gen chinwa nan 44 mil la map tou diw pa al mete anyen nan tèt ou pa imajine anyen nan tèt ou de mwen lèm di sa m vle kisa m vle di pa la m vle di pa al imajine m ankenn kote sa vle di pa al imajine Wendy avèk tèl moun Wendy pral nan nan ti ma tèl moun pou pa desu. Paske li enposib. E ni ni mwen menm ni nèg yo konn sa. Li enposib. Konprann? E e pou m retounen sou sa pou m fè yon ti brèf ankò, koudeta se te yon bèl epòk. Se te yon bèl epòk e se te yon pasaj. An n di se te yon pasaj nan karyè m, nan karyè nèg yo e ki vin nou pa ka kont volonte Bondye. Nou tout moun te wè ki jan m te pati. Wè tout moun te wè kijan m te pati e m kwè si Bondye te vle pou m te la toujou Ayiti toujou m pa tap la kote m ye a paske se pa mwen menm ki vle la nou konprann se pa mwen menm ki vle la si se te pou mwen m tap Ayiti m tap nan peyi m map viv nou konprann paske rèv mwen se sa se just m vle ke e leta pran responsablite l pou mwen menm mwen tounen viv nan peyi m paske rèv mwen se sa

Pa imajinem ankenn lòt kote paske li pap posib. E lè sa ou pral desi, ou pral desi e m pa ta renmen w desi. Tanpri. Sa se jan m di w la, la kote m ye a la se pa mwen t ta renmen la. Se pa mwen t ta renmen la. Donk si m la m pa ka kont volonte Bondye. E li mete m la pou m fè mizik, m ap fè mizik. E ti rès tan map fè nan rap kreyòl la, map fè mizik e a chak m pa ka di ki desizyon t pral genyen, chak ane oubyen chak jou kap pase ka gon bagay ki chanje ou konprann e pou kounya poko gen stage, poko gen anyen men a l'avenir ou pa janm konnen gen dwa gon konsè chak ane, gen dwa gen yon ou pa janm konnen, ou pa janm konnen men an nou kite Bondye deside.